Oh, oh, map rele w apre, map rele w apre. Bonswa. Fwa mwen an fòm?
Mwen fòm wi, e ou menm? An fòm, mwen pa men bake ou menm.
Poukisa m pat mande w non? Ou pa bezwen mande m non, m jis wè nan lari a m chwazi kanpe ou m mande w non, m anvi konnen w. Premyèman ou wè map pale nan telefòn, ou annik kanpe m nan w pa w se bake. E ki rapò telefòn ou an gen avè m bèl bòs mwen, e m wè w a pye wap sikile, m anvi, m anvi ba w yon ti woulib pou konn kote w prale manman, sak pase? Ou anvi bon mwen ti woulib sou kisa? Alèz wi machin mwen devan la, manman w ka pase wè l la. M anvi bon woulib men nou kote w prale a, sa k ap deranje nan sa? Èske kòmsi m te di w m bezwen woulib, sa k pou dwe pou yon ti sipò konsèy? Ou pa bezwen di m ou bezwen, mwen apye manman. Sa vle di depi yon moun apye sè ke l pa gen machin pou sa? Ou pa gen, si w te gen ou pa t ap apye. E ou menm epi w apye?
Non, men m di w li manman, wè pase la w pase la w ap wè machin mwen la. Sa k pou di w machin pa m tou pa kanpe pi devan? Madam swa fò, prale bon pa prale? Non mèsi.
Alèz wi yap pale avè w wap fè makak sa pa fi. Gad jan mouche arogan ki sa te ye ou menm.
Alèz sal.
Bonswa madam. Eskize m mwen si m deranje w. Nou tou deranje. Sak fè sa.
Oh epa m sot kwaze avèk yon eleman la lap pale pwopòz li pa konnen m lap blaze m lap ban m wi lib lap sesi la. Ah kòmsi jenerasyon sa e konsa yo ye menm konsa nou tout ye. Nou tout, Adzou mete m ladann tou. Dayè m pa konnen w, e poukisa w kanpe m la? But, nan moman m kanpe w, paske depi anba m wè w byen fache, m pa wè se yon bèl moun tankou w ki ka fache nan yon nivo konsa, se sa k fè m kanpe w wi. Gen nan di m yon jenòm ki fè w fache, men sa w te gen avè l menm ki fè l arive di w sa yo? Oh!
M pa gen avèk mesye a, kote m kwaze, kote m konnen mesye a, se sou wout la m ye epi m wè l, li kanpe m, m nan telefòn mwen byen pwòp, m panse yon bagay, m panse kèk enfòmasyon l ap mande m, yon bagay serye. Li gen machin, si m pa pran oliv, l ap di men malerèz mwen ye, m apiye, l ap ban m oliv, m ap fè stil. Men kanmenm ou te kanpe tande l, m panse. Se nòmal si m ap mache nan yon wout yon moun kanpe m, ka panse menm jan ou menm ou kanpe m la. M dakò, petèt se yon enfòmasyon w bezwen, se moun mwen ye, se moun ou ye. Gentan wè de ki moun ou vle pale a. Si se konsa l ye, m pa panse, pa bay tèt ou tèt twòp pwoblèm pou sa. Se konsa Nou epa kem bay tèt mwen problèm men moun nan deranjem ou pa konnenm m a pye men mwen menm m Epa tout tan si on moun gen machin si w gen veyikil ou oblije ap sikile sou veyikil pafwa w ka fè ti mache apye tou m nan zòn mwen. Sèl problèm sa m ka wè misye l toujou sous estime moun kòmsi li gat moun li montre l pi wo pase moun se se pou sa misye konsa vre. Antouka m vrèman etone m wè ou son moun ki vrèman saj. Par rapport avèk lòt ti eleman m sot kwaze an, mwen ou pale byen sa, je konsa yo menm? Pa konsa m lisansye, konsa moun lakay mwen leve m tou, m pa m pa leve nan bri. M son nèg ki trè cool. Antouka m byen kontan, m swete w ret konsa. Ya.
Se pa yon, kòm si, èske se pa yon pwoblèm pou m tou ret zanmi w bay sa yo, paske m wè, m ta renmen zanmi w bèl moun.
E vre, e ben pa gen pwoblèm non, nou ka zanmi. Men kòman nou pral fè zanmi se ke m pa gen kontak ou, ou pa gen kontak mwen? Sa w pa yon pwoblèm pou w ban m, pou m ba w kontak mwen?
Pa gen pwoblèm non, petèt n a kwaze yon pwochèn fwa pou n pale plis paske m wè ou son, ou vrèman saj, ou poze, m apresye moun konsa. M apresye moun ki konprann moun, moun ki konprann lavi, ou konprann? Ya, ban m ba w nimewo m nan silvouplè. Ou mèt ban mwen l wi.
Mèt.
Anon, papa m se Young Boy. Young Boy. E ou menm ki jan ou rele?
Mwen se Vanessa.
Ah ok, Vanessa. Vòt non an vrèman bèl wi. Mèsi.
Ebyen, m swete m ap ekri w pou m ka pale plis.

Woww m wè w bèl jodi a. Ou menm tou anfòm.
An la non, pa bezwen doute la non. Ay misye pou banm dezòd sa. M ranje rad mwen mal nan pwogram shit. Bon kounya bon kounya kote l shit man. Epi avwè m ranje rad mwen pou pwogram mwen menm yo kounya m antre la map chache rad m paka jwenn rad man shit. E evè jan fanm al nan pwogram sa. Yo chaje ti betwit la. Shit min. Nou pa konn kote l fè la min. Nou pa konn kote misye ale min. Shit. Jan sa m pral di nèg yo min. Tout nèg gentan fin abiye. Nèg yo mwen ap tann. Shit. Wala misye banm bon dezòd la. Bon bon dezòd misye banm nan kay lan la min. Non fòm jwenn misye. Evè jan fòm jwenn misye. Gade m jwenn misye kote m ap retire tout sa ki sou nan mitan lari a. Dandi. Bon.
Bon. Map banm yon ti vrèman bèl la. Merci
ok ou konn poukisa m te vle kwaze avèk ou jodia? Kot mou konnen ou menm ki pral dim poukisa. M te vle fon ti pale ak ou vi ke jan m te wè ou menm avèk e lòt jenòm nan sa li ye pou ou? Bon se gran frè m misye ye. Frè ou? Wi. Nou menm papa nou pa menm manman.
Oh! M trouve li li un peu arrogant kom si m pa renmen stil li menm. A ou konn ou gentan konn ba yo nan moman de moun nan gen mwayen lap toujou kòm si sou fè stil sak fèl si arogan anpil nan mwen menm yon nèg ba ba m pa gen mwayen mwen m ba anpil. Men sak pase koman w fè li se frèw epitou li gen kòb ou menm ou pa gen. Ou konnen ou konnen vi an. pa bon pou tout moun kòmsi tout moun pa gen menm chans sa di li jwenn paran pal gen manman m se yon moun ki gen anpil byen ok m konprann manman m pat gen byen bay sa papa m ankò pat gen byen m pa konnen jan bagay yo vini mwen m pap gen pwoblèm pou m ede w bay yon moun yo sak pase menm cheri sak pase kòman l ye la menm pa m pran rad menm metan dan m mal nan pwogram menn m ap chache yo m pa jwenn yo menm vin jwenn yo sou la sak pase menm frè m. Ki dwomin? Ou menm ou ka wè wap benyen menn ou tou ou santi fòs ou menm met gad mwen la ou pran konswa wap sikile avèw la depi ou soti a fanm ou an pat ka achte bagay ou menn. Yo sa pa sa avan m pran pa m pale avè w pa m okipe menm m di w m pran rad mwen m met anndan ki dwòm fè w pran ou menm ou soti se sa m mande w frè m. Frè nou ye. Frè nou ye konnen mwen konnen tou menn frè nou ye pa kaka konsa pa m renmen w menn sa w fout nève m sa w vin di m frè nou ye m konnen w menn ou menm soti a fanm ou an wap chache bagay ou soti a fanm ou an menn se zago menn.

Yo rete vit nan mafya, rete vit menm. Mwen soti a fon, mwen achte rad ou mwen soti a fon mafya. Epa rad pam ni mwen lèm mete anndan vwa pwè ou bòs. Ti retire menm. Pa respekte moun menm. Bon mwen, yo bon bon mwen, bon mwen. Bon mwen menm. Bon mwen menm. Ok biye, bon bon mont lan menm. Bon mwen, bon mwen. Bon mwen. On te tou mwen pa bezwen sa, mwen mèt pwen sa ou menm. Mwen pa bezwen sa ou. Mèod.
Ou pa bezwen wont non. M konprann sa k pase a. Frè w la vrèman li awogan. Men poukisa ou te oblije al pran rad li pou w te vini kote m la? Poukisa ou te fè sa? Wont non, m pa t panse m t ap gen okazyon m kwaze a misye. M te jis fè sa. Mwen gentan konnen fanm ou ye deja m pat vle parèt twò raz devan w plis fè sajè a m pat panse m tap kwaz ami sè m. M konprann ou men ou konnen nan lavi lanmou pa bezwen tout sa yo ou konprann depi moun nan renmen w penpòt jan w ye lap tolere w okontrè. li menm avèk mwayen pa l, l ap met ansanm avè w pou n evolye. Ou konprann sa m di w la? Sot ou pran sa tankou yon leson pou w pa repete sa ankò. Depi moun nan renmen w, ou pa bezwen al fè yon sakrifis kòmsi pou w enpresyone moun nan. Depi moun nan renmen w, l ap pran w jan w ye a. Epi l ap travay ansanm avèk ou pou l rive kote l te rive avè w la. Tout sa w di ok, m pa gen pwoblèm, but m wè sa kòm yon leson, sa w ap fè nan kò w.
Ebyen ok, nou prale.